De Miami a West Palm Beach, Coral Spring, Naples, Immokalee, Georgia and Pennsylvania, yon sèl pawòl, yon sèl adrès, se Generation Tax Center pou tout tax sèvis, 2645 North Andrews Avenue, Wilton Manors, Florida, 33311. Pou tout sekirite sèvis, Interstate Prosecutor Academy and Services pou private envestigatè, Kredi Ripa se Elifa bon bagay tout nan devan Letènèl ou menm ki ta renmen devni yon ajan se 9 54 8 99 68 39 Elifa bon bagay tout nan devan Letènèl nap di tout moun merci ki sipòte nou depi lontan a jodia nou pati wi la.

Men eske ou aseptel deja dan nan viw. M poko asepte m paka baw manti men m prese. Men kisa wap tann? M prese.
Ou paka prese. M gon moun kap tann mwen.
Eske lèm tounen la m pap jwenn ou? Non ou pap jwenn mwen. Gade, ou paka prese pou Jezi Kris. M pale, m prese mesye. Mezanmi gade moun wap fè lapè, nan pou ou paka fè lapè avèk Jezi Kris epi pou di ou prese. M paka konprann bagay sa. Malaïka, kote manman w? Manman pa la non li soti. Manman w sot si. Wi ak yon mesye.
Manman w sot ak yon mesye? Wi sa w genyen.
M pa konprann kòman w ap pale avè m konsa tou. M te konn pa ansanm ak manman m ankò. Men m pa ke manman w men poukisa m mande pou manman w Malaika? Se pitit fi m ou ye si manman w ap plede ap sot ak mesye mesye èske m konnen sa k ka pase ansanm avè w anndan yon kay se pa jalouzi m ap fè pou manman w? Men mesye a pa anyen pou manman w. Sa ki di w sa? Lè w wè m pale avè w konsa pitit mwen, se ou m ap pwoteje. Se paske m pa ta renmen pou manman w al fè nenpòt frekantasyon, al frekante nenpòt moun nan lari a, kounye a apre sa pou moun sa a ta vin bezwen w pou fi tou. Ou konprann sa m di w la? Se yonn nan rezon ki fè m toujou ap pote siveyans sou ou. Ou konprann? Se pa paske m ap fè jalouzi pou manman w. Ok papa, so like, w ap di m tout bagay sa yo m ka bliye Ayiti a? M pa bliye l non. Kote Ayiti w t ap pran ansanm avè m nan? Pitit mwen, nan moman ou wè kòw jan Ayiti ye la, se pa paske m bliye jan Ayiti la ou tande y ap kidnape moun, moun ap mouri adwat agòch epi pou m ta gen kè pou m mennen w Ayiti cheri. Li pa posib pitit mwen, m pa ta renmen pèdi w. Si nou pa ka ale Ayiti, nou ale Sendomeng pi bon apa, paske like m konn pa kèk zanmi m se Sendomeng y ale. M ka konprann w pitit fi m. Se pa paske m pa t ka mennen w Sendomeng. Ayiti p ap rete konsa. Si nou pa ka ale ane sa, n ap gen chans pou n ale lòt ane. Pase fò peyi a chanje. Peyi a pap ka rete nan eta ke li ye a. Ou konprann sa m vle di la? Si m ale Sendomeng, fò m al lwe otèl. M pral peye otèl. Fò m lwe machin. Tout lajan sa yo m pral depanse. m pral depanse ok nap save kòb sa yo lòt ane nou pral nou pral ayiti epi na spend lajan nan an ayiti lòt moun ap jwenn pou yo siviv sou nan kòb la pitit mwen. Sa di papa, si se konsa nou pa janm al ayiti, chak tèn nan kè ayiti konsa li ye, so nou pa janm al ayiti se konsa. Men ayiti pap rete ayiti pap peri pitit fi m ayiti pap rete jan li ye la ok se pa nou bondye rayi pase tout pèp ki gen sou latè. Fò peyi a chanje, peyi ap chanje. Ou mèt biliv nan mwen, lòt ane nou pwale, tout bagay ap chanje. Yo pap ka rete jan yo ye a. Lòt ane, wap ba mwen lòt pawòl ankò? Non se pa lòt pawòl pitit mwen, lòt ane, biliv mwen. Gen konfyans nan mwen. Ayiti ap chanje. Bay yo pap rete jan yo ye a. Poukisa lot nasyon yo yo ale nan peyi yo san pwoblem epi nou menm ayisyen nou paka ale nan peyi nou. Bon sak fè w wè lòt nasyon ale nan peyi yo se paske yo gen dirijan moun kap dirije peyi yo nou menm lakay nou se yon kesyon de yin yang chen manje chen pa gen dirijan ou konprann sa m vle di w la se chen manje chen kap pase se yonn nan pwoblèm ki fè nou gen pwoblèm pou n al nan peyi nou apre sa nou gen yon bèl peyi. Nou gon pèl dè zantiy nou gon bèl peyi nou ta sipoze al enjoy nan peyi nou chak ane tou menm jan ak tout lòt moun yo bon pou nou korije se konsyans se ayisyen se ni mwen menm ni ou menm nou tout pou ki pran konsyans pou peyi a chanje nan mantalite nou
ok dako
antouka pitanm nap priye Bondye bagay ap chanje yo pap rete konsa paske m wè w renmen peyi w. ou renmen peyi w menm jan papa w renmen peyi l ou renmen peyi w lòt ane w ap gen chans pou w al fè vakans nan peyi w ok
ok pitit mwen Mon chè bouzen m pa p janm sispann remèsye w menn pou sa w fè pou mwen Mon chè te ak djòb menm afè mon chè wè nan pati pou w Pase bouzen ou retire m anba men malfektè sa yo menn pase m pa janm konn plan nèg sa yo kisa nèg sa yo te gen pou te fè Ou te fè ansanm avèm kouzen. Pase mwen menm lanmò m te wè devanm. Men pou jan nèg yo maltretem. Ou vin retirem anba men nèg sa yo la menn. Anfen. Monchè. Koman nèg pase. Map reflechi diskisyon nou te genyen. Ki jan nou pral envesti lajan. Ou konprann? Menm depi m gen pou mal envesti lajan Ayiti.
Ou menm ou te di ou pa nan Ayiti a. Si w plis wè sendomeng. Ou konprann sa m di w la non? e mwen menm sou sa m kanpe a just m kanpe sou li ou konprann sa m di w la but pa kont m pa kont opinyon w ou konprann bon m ka di tankou kounye a la kòb la se kòb nou 2 l ye ou konprann si m te fè w konfyans a 50 pousan kounye a m sanse fè w konfyans a a 100 pousan paske pou kote w pou kote w soti ansanm avè m imajine w m te ka mouri ou te ka menm kite m mouri menm ou konprann sa m di w la non si w pa t kouzin m oubyen si w pa t renmen m monchè sa m vin panse m pa gen pwoblèm. M ap ba w 50 pousan nan kòb la pou w al envesti Sendomeng. M pa kont opinyon w, m pa kont, sa vle di ke m vin kòmsi mete l nou, n ap vin tankou 2 biznisman. Ou konprann sa m di w la non? W ap gen 50 pousan nan kòb la pou w pral envesti Sendomeng, epi mwen menm, m ap pran 50 pousan ladan l. Tande, tande, tande, sa w di la? M ap ba w 50 pousan nan kòb la pou w pral envesti Sendomeng. 50 pousan sa vle di mwatye kòb la wi? Mwatye nan kòb la.
ou pral envesti sendomeng sa vle di ke kob la se tankou kob paw la vye men sak enpotan kouzen fè tout sak depan de ou pou pa gaspiye kob la chèche konn nan kisa ou pral envesti epi nou menm mwen menm pral degaje map pran 30 pousan nan kob la m pral envesti ayiti epi 20 rès 20 pousan ap rete sou akawont la isit. Pase lè w ap envesti, lè w ap fè biznis, ou ka pran echèk, ou konprann sa m di la non? Si m ta pran echèk, ou pran echèk, nou konnen ke nou gen 20 pousan nan kòb la, la epi lè nou vini nou separe l, men n ap priye Bondye pou sa pa rive jiske la, pou kòmsi w al envesti, mal envesti, epi se moute l ap moute pi wo. Tadèk, kouzen, ban m di w yon bagay, ou genlè pa tande sa w di la. Ou dwe bon mwatye nan kòb la pou mal envesti Sendomeng wi, pou w al fè biznis wi. Kouzen, pa m nan pawòl.
Kòb la li pa pi enpòtan ke vi m ou sove a. Se nou menm lèzòm ki bay lajan enpòtans e dèfwa nou kite lajan mennen nou ki koz nou fè frè nou, nou fè zanmi nou mal, nou fè zanmi nou mechanste. Men dèfwa si nap reflechi byen, lajan pa gen tout enpòtans sa yo. Vi pam, vi paw gen plis enpòtans ke lajan. Se pa lajan ki enpòtan. Dèfwa lajan kòmsi, m pran lajan se tankou yon satan li, l antre nan tèt nou, li fè nou fè frè nou de bagay ki pa bon. Men lajan pa gen enpòtans ke vim ou sove la kouzen. Se nou menm ki bay lajan enpòtans konsa. Telefon ou ap sonne wi kouzen.
Oh jako wi. Jako jako sa kap fèt la. Non m sou pak la wi map diskite yon bagay yon moun la wi. Pa rèt non. Men ou sou ban wi oh ou tou prem nan. M wè w vin non men m sou ban map tann ou. Enben ok alright. Kouzen.

frè w oubyen yon sè w enpòtans. Ou wè Walnè? Se youn nan nèg ki gen anpil enpòtans nan zye m, menm jan avè w. Lè yon nèg sove lavi w. Sove lavi w Walnè?
Wi.
Walnè fè anpil bagay pou mwen Jak.
Walnè m gade Walnè plis kon frè wi Jak. Walnè. Chè Jak, ou wè m dou la.

M pa nan bagay sa yo ankò. E sa m rele w pou m di w. Bon, m gentan ba w kòb, ou gentan negosye tout bagay men kounye a w vin di konsa ke w pa ka trèt James. What you mean ou pa ka trèt James? Enben kounye a w ap trèt mwen. Ou gen 2 chwa menn. Se oubyen ou aksepte sa m di w la, oubyen ou pèdi nivo w, James pèdi vi l tou menn.
Mon chè, m pa nan, m pa nan pil pale nan pil sa w fè avè m yo la. M di w m pa nan bagay sa yo ankò. Dayè m gentan konnen se malfèktè w ye, ou ka pral dèyè pou touye m. Bon, si w bezwen touye m, ou mèt touye m, mwen m pa nan bagay sa ankò. M pa ka fè konplo pou kont James.
E m p ap tiye w sèlman non papa, m ap tiye w men madanm ou tou dò. Amen. W al lè m sou ou kounye a men. Monchè, lè m kouri al lakay ou a, bon w di m w ap lakay ou a epi nan pak la lè w chita nan ki. Non bon, ou konnen, m te vin fè yon ti rilaks mwen nan pak la. Ou konnen depi w di w bezwen m chak, m pa ka pa chèche jwenn ansanm avè w. Monchè James m bezwen w m pa bezwen w pou lòt bagay. Ou konnen se granmoun m ye, dèfwa se jèn gason w ye. Fòm fè ti pale avèw pou ka konprann yon seri de bagay ki gen nan lavi. Pase lavi a vrèman difisil. Eske walnè walnè se pitit pitit pitit frè manmanw oubyen pitit frè papaw? Mwen m avèk misye nou se pitit de sè. Bon kouzen tankou granmoun nou di a pa gen kouzen jèn. Bon kouzen. Konprann? Monchè. Bon kouzen jèm m pap fè sakrifis sa yo pou ou tou non jak. Non pase ou wè misye fè anpil sakrifis pou ou. Ou se jèm bagay misye pitit nou se pitit de sè anpwann misye tankou yon frè liye pou mwen sou wè taktik walnè ap mennen tankou nèg ki nan fim wi kap mennen pou walnè vin delagem nan men kidnapè yo wi. Bon antouka mwen menm mwen menm map baw yon ti egzanp ou wè lavi kòman lavi ye apre Bondye apre Bondye nan syèl la premye moun pou fè konfyans se tèt ou. Wè sak fè mpa diw menm manmanw ki fè w pou pa fè konfyans pase se manmanw ki fè w se li k pouse w menm jan lò moun pral ayiti James ou tande yo kidnape moun nan malè rive se o sen de moun nan menm wi sa soti se menm moun kap viv avèy se nan fanmi moun ki bò kote l ki koz malè rive i ou bon pral ayiti ki moun ki konnen w pral ayiti ki moun ki konnen w ayiti ki moun ki konnen se dyaspora tout moun ki konnen se dyaspora w ye wap viv deyò.
Pale de yon moun yo kidnape? Non, m pa, se pa yon moun, se yon leson, kòmsi se yon bagay m ap fè w wè, kòmsi parapò, parapò bagay ou yo, ou konprann sa m vle di w lan? Se menm jan, ou ka wè, ou gen yon fanmi, ou gen yon timoun ki malad, epi fanmi sa a ap di w l ap mennen w lakay gangan pou, pou w al trete timoun nan, epi pou otan sa k ap manje timoun nan? Se menm fanmi nan kap manje timoun nan. Antouka Jens, m pa rete, se gran timoun ou ye, m pale avè w, si w vle konprann wa konprann. Te wè w depi w bezwen m. Non, n ap gentan wè, n ap gentan wè pou nou pale men kòmsi m ba w ti egzanp sa, ou menm
wa va konprann fè tèt ou travay.
Li bezwen m kite lakay mwen, nèg la ap pale avè w malfektè avè m, fanmi kap fè.

Kredi ou se pi gwo byen ou ka gen, e se youn nan pwoblèm ki afekte anpil moun. Ou menm ki gen pwoblèm kredi, oubyen ki bezwen build kredi ou, Emerson Armani, yon spesyalis nan zafè kredi, se pi bon referans lan. Si kredi ou antre 400 e 500, e ou bezwen l monte jiska 800, rele Emerson Armani nan 5 61. 727 58 61 Emerson Armani ap ede ou menm ke yo te vòlè idantite ou. Si ou gen student loan, ou fè bankruptcy, ou gen pwoblèm child support, foreclosure, debt collection, bill lopital ak lòt ankò, rele 561 727 58 61 Moman an trè difisil pou tout moun. Emerson vin di ou, pa enkyete ou, ou ka jwenn ekip li a pandan w lakay ou, ou ap travay kòm yon ajan nan lè k ap bon pou ou, epi w ap fè kòb ou, ou pa bezwen eksperyans non. Si w enterese, rele yo nan 561.